Kote map wè Guy Wewe ki nan studio l ki avèk yon pitit fut Mickey ti nèg lan di oh so what I don't care I don't give a Yo! Sa fèm mal menn pou gade Guy wè yon ti nèg andeyò menm jan avèm ki pase mizè t gon platfòm m pa konn kòman l fè genyn l men kòman fè w vin lakay nèg la wap vin manke manke l dega m konnen jou pou pa janm tounen kalbas sa pa paw ye ti ti rat pa janm fèt san ke men kòman w konprann Guy wè mizè w pase epi w kite moun ap vin derespekte w konsa an bann nèg sa nèg sa yo fè Ayiti si te lè jimo nou ta manke w dega sa vle di kisa pitit 8 Micky ta sipoze wont mache sou moun wi Obama te gen pitit li la yon tifi k ta al fè yon ti danse tout moun tap poste l wi. Men nou menm, nou ka menm fè l prezidan ankò. M ap gade Sweet Micky k ap rann ou omaj avèk avèk Jovenel. Li fè tout videyo an nèt l ap di prezidan son ekselans. Li pa janm site non Jovenel non alafen l di Jovenel. Li pa menm ka di Moïse la non. Il est li tan pou n pran konsyans. Jovenel, rest in peace wi. Li pa menm ka di Tout videyo an nèt l ap di prezidan son ekselans wè l pa menm ka gad kamera. Rezo sosyo a fè n dekouvri anpil moun ki fake, anpil reyalite men nou pa pran tan paske gen anpil moun se negativite yap veye kòm ou konprann ke pou li wewe nèg andeyò k pase mizè k vin moun si l pat fè efò sa a l fè la nou pa tap bezwen l ou wè nèg kòmsi yo toujou gen yo gen yon rapò sèvitè avèk mèt. Konprann? Yo gou gou Sa ou se tris wap gade pou wè Se kolon an stil ayisyen gen pwòp kolon n ki se ayisyen parèy li wi Kounye a pou pitit nèg la vin nan Epi se sak sak terib la Bon Guy wewe pa di l anyen non Nèg lan di w e so what Epi l di konsa e I don't care I don't give a damn Mwen m tap di w yow sòti Mwen m tap di w pati Paske nèg yo sou anpaj yo pa moun. Men malerezman, si nou pa poste yo, si nou pa al nan bal yo, nan bagay yo, nou pap moun. E sa fè ke mwen menm Bossbens, le jou pou m ta wè m nan sitiyasyon, se moun zo pou m ap filme, m pap janm ka moun. Nou pran yon peyi, nou pran yon pèp, nou mete l ajenou! Jiska mètnan, yon nèg te prezidan peyi Dayiti, tout sa k ap pase nan peyi an, nou pa menm ka di, nou pa menm ka reponn kesyon lajistis. Ansyen prezidan Lafrans la aktyèlman la a, yo kondane l pou ennan prizon wi. Sa vle di nou menm, se tenten n ka sipòte. Nou pap renmen sa. Men an reyalite kòman ou wè ke yon nèg tankou Guy Wewe, nèg la nan studio l, li resevwa w sa ou vini, li aksepte pale avè w, w ap di l so what? Epi w ap di a I don't care, epi nou menm nou pran n funny, oh my God li pa funny. Sa rele malelve nan tout peyi serye. E sa k tèrib la, yo fin kraze peyi a, yo rete nan peyi etranje, fò gen yon moun ki pou pale avèk nou paske tout moun pa sousou, tout moun pa souzòm, gen moun ki moun. Bagay solde li tan pou nap pou nap pou nap se tris wi. Ou pa wè mwen menm moun bay entèvyou se Toto nesesite kap bay jenès la konsèy pou erè l te fè pou yo pa fè l. Men gen anpil nan nou yon nèg tankou Guy si lap aji konsa se sike l gen kòb peyi a nan men l. Se nòmal se patwon l yo ye. Se nòmal pou pitit la pran sa avè w konsa. Pou nèg la vin nan studio lap vin sou I don't care. Ebyen it's ok it's not ok man. Nou tout bezwen mennen nou tout bezwen pran moun pou ap fè entèvyou epi ap derespekte nou. Lè w fè sa ou dakò sa Ou di jenès ayisyèn nan li nòmal pou yon sen pitit prezidan, yon sen pitit yon minis, yon sen pitit ki moun ki kraze peyi an pou yon lajan petro karibe, yon dola senkant ou pa konn sal fè avèl. Jiska mentnan desanm rive la moun paka al nan peyi yo. Nèg yo ap jwe nan tout bagay lan lè epi kòmsi nou aksepte sa. Epi nèg la vin derespekte w nan studio epi li vin ap fè gwo gòj o se mwen kap mennen o mwen k gen studio nan. Zanmi gen yon chante ki di pase pou m ta wa nan yon gran peyi pou peche m ta fè m soufri mwen menm map di paske pou m tap mennen Pou m ta rich, pou m ap mennen yon fo mennen, pou m ta rich nan sou do pèp la, pou m ap vann savon, pou m ap vann krèm, pou m konnen yo pral gen kansè pi devan, pou m ap ba yo vye konsèy, pou m konnen ke se pa wout lan, pou m konnen o detriman de moun sa yo ki renmen m epi yo yo tou renmen m yo tou fou pou mwen epi m ap fè nenpòt kwa, m pa ka fè paske at di èn òf de dey lè n al dòmi kòman n al dòmi. Se tris. Sa se kòmansman an. Y ap stil derespekte nou paske manman m toujou di. Moun ki vle respè l la se li k pou pwokire l. Non pa m se Joam Jebens Bòs Bens. Lajenès ayisyèn, telefòn ki nan monn an, li ede w dekouvri plis moun ki fou, plis moun ki ki pa p regle anyen, plis moun plis kounye a wè vòlè lontan vòlè depi w vòlè yon moun yo pè, kounye a vòlè se ouvè kò w depi w se vòlò yo alamòd. Li pa ka konsa. Gon liy. Nou nou nou pa gen yon etik ankò, nou pa gen estim de swa ankò, nou pa gen yon liy. Nou pa gen anyen n kenbe kòm bousòl ankò. Nou pa gen valè ankò. Kounya pran fyète ou pitit yon prezidan ap vin ranse nan figi moun se vre papa w te konsa men gen respè pou moun at the end of the day lè n kòmanse kouri dèyè yo nou pa mete w nan pwogram ou konnen lè fèt ke w aksepte bagay sa w pa di anyen sa vle di ou dakò nèg la fin bay la nèg la gen kesyon devan lajistis pou l ta reponn nou fè l fè mizik non pa m se Jean Michel Bens Boss Bens. E sa pou nou konprann modèl jenès la. Li li pè sou pa pale, wòch yo ap pale. Depi w pa pale sa vle di w dakò sa k ap fèt lan la a. Guy Wewe nèg andeyò l fè efò. Si l pa t fè ti efò l te fè a nou pa t nou pa t ka itilize l nou pa t aprann. Men ou menm Guy Wewe tou fè w se moun pou w ye tou wi. Fè w gen grenn nan mouda w wi. Si Desalin te tankou w epi sa k te fèt lan nèg di w o so what I don't care. M pa menm wè kote ou di misye yow. Pa dwe pale konsa. Ou pale konsa kòm met ou deyò nan studio m nan wi. Ou pa ka fè l ou konnen papa l pral gen pwoblèm avèk ou. Ou sousou twòp. Non pam si Jean Michel Benz Boss Benz once again si yo fèl nou ka fèl tou sèl Dieu les imbeciles ne change pas pa Bondye pa enbesil fòn kanpe poun pale nou di moun nò se ayisyen ki pi enmi ayiti m pa janm wè yon lòt etranje fè ayiti anyen an nou chanje sa love you guys rete pozitif alright Jezi pi fò.